An al manje se yon show ke mwen kreye, bon m pap di kreye, m te priye pou li epi Bondye ban m ide an epi mwen chwazi kote m al nan tout restoran ayisyen, sèlman restoran ayisyen pou m ka mete manje nou yo, restoran nou yo nan yon lòt. Nivo mwen espere. M chwazi fè nan manje paske nòmalman m ap etidye kominikasyon. M te vle fè yon bagay kote ke avèk degre ke mwen pral genyen nan kèlke mwa, ane sa, m te vle fè yon bagay kote ke li ka rapòte kilti mwen, kote m soti, kòm nou ka di sa, li ka benefisye kilti m avèk kote m soti ki se. HMI la. Non, mwen abite New York tout bon, men mwen p ap sèlman kenbe an al manje New York. Depi se kote ki gen restoran ayisyen nan tout kwen peyi an, depi m la, an al manje ap la.

Umm on si prezime de an al manje se ke mwen vle ekspoze restoran nou yo jan m di an, manje nou epi ankò umm vibe restoran yo paske jenès lan nan moman an la anpil moun al manje se pou vibe lan se pou views lan e nou genyen sa nan New York so on se prezime se ke umm mwen vle ekspoze culture nou mwen vle Ayisyen, Ayisyèn konnen ke restoran yo la, menm si m konnen nou renmen fè manje lakay nou, men yo la, epi ankò lè etranje k ap gade, ki ta vin dekouvri Ann Al Manje epizòd yo, y ap gentan konnen ki sa restoran yo gen pou ofri, èske, paske gen de seri restoran ou ka al achte lakay yo jodi an, demen si Dye vle w tounen goumen manje a l gon lòt gou. Ou byen yon pakèt moun nan lari an toujou ap di restoran ayisyen yo fè rasis avèk vyann yap mete sou manje yo so mwen bezwen kòmsi al nan restoran sa yo pou montre moun yo se pa tout res tout restoran yo pa menm tout restoran gen diferan vayb yo mwen menm vle kòmsi gen yon katalòg de tout restoran ayisyen ki nan peyi etranje an oubyen ki an ayiti oubyen nan lòt zòn yo m gon katalòg kote moun sa ka vini li li reviews li wè li gade epi l ka chwazi pou l konnen. ki restoran l ap chwazi pou l ale avèk fanmi l, zanmi l, pitit li oubyen pou kont li. Aprè se rezime sa m sot ban nou an la, so li lè pou nou al gade premye epizòd ke mwen te choute avèk restoran an, nou pral wè trè byento aprè klip sa, so an nou al gade premye epizòd an al manje avèk KJF. N ap wè nan finisman videyo a.

M tankou yon enbesil devan w m pa jwenn mo Pa kite m fini non bendo baby m ank ajenou Ajenou yeah O kòmansman m ap di padon
Nou vin vizite Kache, nou vin manje nan Kache. Kache son restoran ki... Alo, m pa fin gen tout enfomasyon yo, m ap pote pou nou plis anvan videyo an fini. But, mwen nan Kache. M pral andedan Kache. M pral montre nou kache tout deyon an tout andedan. M pral ban nou de enfòmasyon de kache. M pa konnen si manadjè kache ap ka ban nou de twa mo spesyal ki ka rale nou vin vizite kache. Paske mwen m renmen kache. M pale avan m manje paske jan m di nou an mwen vin nan kache deja. Mwen fè eksperyans fè eksperyans kache deja. Kite rès minik yo pou lè ke m antre andedan an, m al montre nou, m al montre nou tout rès plas yo ok. So guys, pandan map tann nan, kache manager yo pote yon ti dlo pou m bwè, just for me, just for me. Nou, eksperyans mwen nan kache pwale vreman smooth ok, m pa konn si se konsa yo resevwa tout guest. Ou byen se mwen menm ki gen kamera nan menm men bèl bagay yo manje ki pi popilè nan kache se manje se manje ki soti nan lamè ki se pwason ki se lapstè ki se lanbi tout manje nèg ka panse yo yo vann seafood yo gen seafood day se yo menm ki vann plis. Se manje sa yo konn plis. So mwen menm m pral genlè pral pran ma montre nou talè. Ma montre nou talè kisa m pral manje but manager kitchen nan byen jere m la so nap wè talè ok. Nan moman pandemic sa la yo sèvi w deyò avèk menu sa. Pa gen moun ki pafè se nou tout ki pa bon pou tout bagay m fè baby mande w padon baby map ajenou. Pral order on manje pa di nou eksperyans mwen nan ka.

Men, m ka kòmsi parye kòb avè yo, yo pa t konnen si Kashi te la oubyen yo pa konnen si gon pakèt lòt bon restoran la sou Flatbush, Brooklyn ki egziste so se pou sa mwen fè l so enjoy, enjoy, enjoy.

Mwen ki ap fè travay sa fè lontan paske m sonje ke nou te gen yon pwogram nou te kòmanse avan kowona a avèk Adonis, King Adonis e apre sa ke m kwè ke ou m pa konnen paske sa fè lontan men m ba ou m ba ou vin pi bèl, pi sexy epi genlè ou te al yon kote w al kache pou ou tounen ap fè sa bon m ap swete w siksè paske se pa yon bagay ki fasil.

Mwen kache open m pou gran piblik lan pwiske kounya m kwè ke nou se youn nan restoran kote ke ayisyen yo sitou nou still ba yo opòtinite si yo ta vle fè yon fèt de 50 a 100 moun nou still nou ka sèvi yo pou birthday party nou ka sèvi yo pou maryaj epi tou nou gen plizyè pwogram nou ouvè de mardi jiska dimanch nou gen plizyè pwogram nou gen game night nou konnen

Se nan lari yo di moun manje. Nap manje nan lari, nap an plen èr, nap byen manje, map di tout moun debake, envite zanmi, mennen manman nou, mennen papa nou. Epi kache la pou sèvi kominote a. Konprann? Map remèsye tout moun tou ki sipòte kache paske you know apre covid la la anpil biznis pat expect pou te ouvè pòt yo. Thanks God! We are still here and then you know our community stands 110 percent behind us and ap sèvi kominote a anpi moun ki kontinye ap sèvi yo ap kontinye sèvi nou anpi kontinye sipò a paske nou welcome ni de tout kè so ou menm tou la bèl ap di w mèsi anpi envite zanmi w m pa konnen ki pral fè yon rafò kote ke moun ka donate nan donate nap donate lan nou pral gen kòb nou pral bay lan epi kòb sa nou pral save li poun ka chwazi ki ayisyen ki band ayisyen nou ta renmen you know next year si nap gen labor day m ta renmen ke pou kache and boogie productions mennen pou nou nan pakwe a paske nou konnen ke m se yon moun ki e trè aktif nan kominote a m mete t-vice nan ti pakwe a djakout e plizyè fwa so n ap travay men m ta renmen nou pou nou vini pou vin bay donasyon nou vin sipote epi gen nou menm ou pa ka chwazi n ap di boogie Men ki band nou ta renmen sou pakwe a pou ki reprezante Ayiti next year. Si gen Lebòde, nan, map mande nou tout sipò. Map tann tout moun pou weekend nan, kache l ye, vin fete l. Mèsi. Se la nou konkli, jan nou ka wè moun ap manje, moun ap relax sou bò lari an. Se jis yon vibe, ok, nan New York. So, soti, vin manje, pa pè Corona, tab yo separe. Pa gen moun ki pafè, se nou tout ki pa bon Pou tout bagay nou fè, baby mande w padon Baby map ajenou Alright, nou fin wè tout bèl Bagay sa yo kache restoran an te genyen pou ofri nou, kijan plas la grand, okontrè gen yon back, yo gen yon backyard ke mwen pat menm gen chans filme, men nou menm nou ka vini pou nou wè pou tèt nou, maybe sa son sipriz ke Nap genyen pou n dekouvri paske li vrèman comfy, li kouvri, li bèl. So vin nan kache aprè pandemic lan oubyen fè rezèvasyon nou vin manje nan kache medam mesye. Se te avè w Kevin Jean Francois nan chanèl KJF la. Map wè w nan epizòd 2. Babay!